Bonjour ou bonsoir tout moun tou depan de kilè wap swiv nouvèl epizòd takotak sa nou trè kontan avèk ou yn fwa de plis jodia nou pral adrese e menm jan nou toujou fè e nan lòt epizòd ki pase yo e nou pale de kilti nou pale de sa ki gen rapò avèk sosyal nou pale avèk sa ki gen pou wè avèk politik men jodia nou pral ebyen pale E semèn dènyè nou te pale de yon, nou te adrese yon tematik, nou te pale de responsabilite. Jodi a nou pral pale de respè. E gen moun ki itilize mo sa, gen de fwa nou mal itilize l, gen de fwa nou itilize l e nan move sans. Men jodi a nou pral gade, lè w di respè, respè nou di son santiman ke yon moun gen nan li. Santiman sa a, se kisan ou eksprime l anvèti de yon konsiderasyon ke w genyen pou yon moun oubyen espas kote w ap viv la oubyen peyi kote w ap viv la anvèti de valè ke w rekonèt nan moun sa a ou valè ke w rekonèt nan espas kote w ye a ki fè w renmen l, ki fè w gen respè pou li oubyen valè ke w genyen pou sosyete. kote wap viv la, an fonksyon de konsiderasyon ke w genyen, an fonksyon de valè ke w wè e sosyete kote wap viv la, ebyen gen de fwa nou temwanye yon sòt de respè. E lè nou manifeste respè sa kòm yon sòt datitid, kòm yon sòt de sousi, pa vre? ke nou genyen pou nou pa deranje moun sa paske nou gen respè pou li, nou gon sòt de sousi, nou gon sòt datitid, gon jan nou konpòte, nou konpòte, nou gon mòd de konpòteman pou nou pa deranje initilman moun sa. E paske gen de fwa nou nou chache mo pou nou adrese moun sa a ke nou gen respè pou li a, gen de lè gon jan nou konpòte nou pa rapò a moun sa ke nou gen respè pou li a pou nou pa deranje l, pou nou pa e e e e pou nou pa fè l de bagay ki mal, pou nou pa di de mo ki deplase a moun sa a ke nou gen anpil konsiderasyon pou li e li valab pou fanmiy yon fanmiy li valab tou pou yon sosyete. E respè a pa sèlman yon santiman sèlman, li gen yon jan l manifeste. E gen yon, li gen yon veritab wòl. Poukisa? Ki wòl respè a? Paske respè a, lè w genyen l, sa l fè, piske ou wè valè ki genyen nan yon moun, nan sosyete, ou, ki kote w gen yon konsiderasyon, gen yon respè. Pase pou moun sa oubyen pou anviwònman, m pa konnen, pou sosyete, pou espas kote w ap viv la, enben lè gen respè a, sa l fè li favorize yon klima ki gen ladan amoni, oke, li favorize e kote sosyete a gen yon sòt de tèt ansanm ki gen, gen yon sòt de enterè mityèl. Pa vre? Ou santi nan sosyete sa men se lè gen respè. Alò nou ta pran mo sa pou nou mete l chita. Pa vre? Nou mete l chita nan peyi nou Ayiti e nou t ap di franchman si se pou Ayiti enben santiman sa, santiman de konsiderasyon sa, pa vre? ke nou ta rekonèt nan Ayiti an va an vèti de valè ke peyi s ke nou rekonèt nan peyi sa a kòm Ayisyen enben mo sa a e si vrèman nou t ap chèche mete l chita nou t ap di e pa gen chèz pou mete mo sa chita enben nan peyi Dayiti nan moman kote n ap pale la paske ke aparamman ou di mwens vizibleman nou ta kapab di Ebyen respè sa a peyi Dayiti an vèti de palmarès istorik li, an vèti de valè peyi sa a, valè kiltirèl li, valè istorik li, ki sa akonplisman peyi sa, ki sa peyi sa etonnen, etonman ke peyi sa jan l etone lemonn a yon sèten moman de la dire. Enben jodi a, enben peyi a, se kòmsi m ta ka di w prèske, pou n pa di tout moun, prèske tout moun, enben respè a, yo pa bay peyi a respè. Lè w rive nan peyi a, w ap gade onivo estriktirèl, w ap gade e onivo e e e onivo de de de de jesyon. Anbè peyi a menm, o nivo d'administrasyon peyi a, jan yo jere espas la, w ap wè se yon espas, mo respè a, li prèske se yon mo ki pa gen plas li nan sosyete ayisyèn nan. Imajine w yon peyi, depi 217 an, e sa peyi sa rive akonpli, e kijan peyi sa rive etone lemonn atravè pi gwo paj listwa ke limanite janm konnen. Imajine w kòman Imajine w kòman nou rive nan moman kote lemonn te tèlman temwanye respè malgre gen anpil lòt peyi tou ki t fè anpil konplo, anpil konbinezon. Ebyen pou mo respè sa pou nou konnen an nou ta itilize irespè, derespekte olye pou n itilize le mo respè pou Ayiti. Men jodi a, se avèk anpil etonman, anpil kè sere, santiman sa nou pa ka eksprime l an Ayiti paske yo vin fè nou sa nou ta rele kòm valè ke nou genyen nan sosyete a, enben yo vin fè nou Valè sa yo nou pa rekonèt yo. Le fèt ke nou pa rekonèt yo, e se valè sa yo anpil nan yo ki ki eksplike idantite nou, enben nou vin yon pèp, si nou vle, ki pa, ki vin e pa kwè nan tèt nou. Nou vin yon pèp ki neglije e valè sa yo ki vin de fason idantitè enben nap disparèt, nap disparèt, nap tout lòt bagay men mwens ke Ayiti. Si yon moun rive an Ayiti epi pou tap itilize le mo respè daprè jan mo a daprè janl defini kòm santiman. Pa vre ke ou genyen pou yon moun, an vèti don konsiderasyon ke w genyen pou moun nan, pa vre, an vèti don yon valè ke w rekonèt nan moun sa a. E li valab tou, mo respè a, an vèti de valè ke w rekonèt nan yon peyi, nan yon espas, patikilyèman nan yon espas kote w fèt, nan yon espas kote w soti. Nou ta gade, nou gade jestyon espas la, nou gade jestyon sosyete a. Nou gade mòd de konpòtman moun yo. Nou gade ki jan atitid yo. Nou ap gade sousi yo. Pa vre? Èske sousi yo, yo baze sou respè? Èske sousi yo kòm si yo gan, nou tèlman gen prekosyon n ap pran pou nou pa hète, pou nou pa domaje, pou nou pa deranje initilman sosyete a? Èske nou wè, ebyen, Lè nou analize, lè nou gade, vizibleman, objektivman, èske nou wè reyalite sa a? Èske nou wè l egziste ann Ayiti? Ann gade fizikman. Dayè, lè nou rive ann Ayiti, ann gade moun k ap dirije Ayiti yo, èske yo gen respè pou peyi a? Premyèman, gon seri de enstitisyon onivo entènasyonal. Dayè nan chat enstitisyon sa yo menm, yo di klèman ke enstitisyon sa yo, yo pa gen dwa pran de pozisyon politik dirèkteman nan sa ki konsène enben peyi, peyi kote yo pa, yo ladan. Men, ann Ayiti, enstitisyon sa yo pa gen okenn respè pou Ayiti, paske yo pa rekonèt okenn valè ann Ayiti. Donk, yo foure zong yo tout longè, pa vre, menm lè yo pa gen dwa pou yo fè sa. Pa gen okenn respè, paske. an jeneral santiman sa pa vre santiman sa santiman de respè sa pa vre e konsiderasyon sa ke nou sipoze genyen pou yon pou peyi a lè n konsidere valè peyi a konsiderasyon sa yo nou pa jwenn yo o nivo politik n ap gade rapò Dirijan ayisyen yo avèk avèk lè dirijan entènasyono san respè, enjerans, lè dirijan entènasyonal yo pase lòd jan yo vle, dirijan entènasyonal yo yo pase kòmand yo lè yo vle, dirijan entènasyonal yo pa bezwen konnen èske son rezolisyon, èske son desizyon ki pral byen chita nan respè Pou lwa peyi a. Nan respè me sa lwa peyi a di. E nan nan respè e kilti peyi a. Nan respè sosyoloji peyi a. Non. Nan moman n ap pale la pa gen afè de respè sa a pou espas nou an. Pou moso tè nou an. Pou 27 mil 750 kila kilomèt kare pa nou an. Donk jodi a li ekstrèmman difisil. pou nou kapab vrèman aplike le mo respè lè n ap gade Ayiti e nou di sa vizibleman lè w rive ann Ayiti. Pa gen respè. Nou pale de aspè politik la, bon, n'en parlons pas. Pou kesyon kiltirèl yo nou gade e mouvman va e vyen ki ap fèt nan peyi a. N ap gade menm o nivo de medya yo, pa vre, ki veyikile, ki ap jwe de mizik. E si nou si nou fon evalyasyon nap gade mizik ki jwe an Ayiti a plis mizik etranjè jwe pa rapò a mizik ke ayisyèn yo. Si se sa, sa vle di ke enpak kiltirèl ki dwe gen nan jenès la, nan sosyete a menm, enben sa li menm nan pwen respè ditou, ditou, ditou, ditou. Jodi a nou nou rive an Ayiti nou tande tout kalite, tout kalite mizik. Lè w rive tou pa egzanp nan nivo videyo a, nan nivo vizyèl la, w ap gade tout kalite vye feyton, tout kalite vye feyton ki eksprime mès, kilti lòt pèp, enben yo vin enpoze nou. D'où le phénomène d'acculturation ki ap maltrete, ki ap, ki ap boulvèse, ki ap deranje sosyete a nan nivo n ap pale la paske pa gen respè, pa gen yon prizanchaj, pa gen moun ki di non. Nan lòt peyi, pa vre? Nan lòt peyi, sosyete yo fè si ke, pa egzanp, gen de mizik nan lòt peyi ki pa vin okipe de plas, pa vre, enpòtan nan sosyete a. Pa egzanp la, an Repiblik Dominikèn, men malgre nou gen fwontyè avèk Repiblik Dominikèn, gouvènman fè anpil, fè anpil tout sa ou konnen k posib. Bon, si pa egzanp ta gen yon stasyon radyo, ki nan zòn fwontalyè yo. Gouvènman dominiken an fè si ke li bwouye pis, li bwouye ond lan lè si gon si gon entèferans ki fèt e pa vre nan nan nan ant stasyon ayisyèn sa avèk yon stasyon dominikèn kote mizik la pa egzanp ta fon ti monte sou non gouvènman menm kote a yap pran desizyon ou wè radyo sa yap bwouye l pou dominiken an pa tande yon mizik konpa dirèk kap vini non. Tout sa a gen rapò avèk respè kon dirijan genyen pou peyi l. Paske kilti a, kòm on ansanm de valè moral, espirityèl de yon pèp, se sa ki, lè w konsève kilti w, lè w konsève tradisyon w, lè w konsève mès ou, koutim ou, e se sa ki eksprime idantite w, se sa ki fè w fò, se sa ki nanm ou, se sa ki zantray ou. Donk lè w gen yon sosyete, nan nivo politik nou di w pa gen respè ditou, Mesye yo se lakoripsyon nèt ale, se lenjerans nèt ale, se lenkonpetans nèt ale, se linyorans nèt ale, se mank de planifikasyon nèt ale, pa gen respè pou espas la, pa gen respè sou sosyete a, pa gen respè pou sa nou rele Ayiti a. Donk jodi a, mo respè a. N ap poze tèt nou kesyon, èske se yon mo nou ka, ann Ayiti, nou ta, nou ta, se yon mo nou ta sipoze retire menm nan vokabilè nou, paske lè nou rive ann Ayiti, jan nou t ap di talè a, fizikman, n ap gade sosyete a, jan nou, jan nou santiman sa, jan nou jere peyi a, jan nou, jan nou konpòte nou fas a peyi a. Pa vre? Konsiderasyon sa a, santiman de konsiderasyon sa a, pa gen moun ki ka di m yo genyen l. Imajine w, pa egzanp, yon sosyete kote ke onivo odografik, ann gade wout, gon seri de zòn nan peyi a, jiska prezan, si w wè kòman yon seri de moun ap travèse yon seri de rivyè, pa vre? Si w wè kouman moun, pa egzanp, ap fonksyone onivo lavi moun, lavi moun! Konbyen moun ki ka sou yon motosiklèt? Konbyen moun k anndan yon machin? Konbyen moun ki sou tèt yon machin avèk chaj, avèk zannimo ladan? Nou pa gen respè. Pa gen respè ditou. Nou pa gen respè pou espas la. Nou pa gen respè pou sosyete a. Nou pa gen respè pou peyi a. Nou pa gen respè pou nou menm kòm lavi imèn nan sosyete a. Donk kèlkeswa jan w bat kat la, kèlkeswa kote w vire, Wap di en en Haiti mo respè a nou pa ka itilize mo sa lè nap pale. E fom di w se pa jodi a non kesyon respè sa e santiman sa nou ka kesyone l non paske depi e nan petèt e anviwon 30 e kelke ane de sa te deja gen yon jan ke e irespè sa a, te gen yon jan ke nou te kòmanse ap santi l. Pa egzanp, nan ane 80, 85 oubyen 84, menm apre 86, 87, gen yon jan nan monte drapo, pa egzanp, drapo nou konnen kòm yon senbòl e yon sosyete, pa vre, yon senbòl ki fè ke, ki idantifye yon sosyete, pa vre? Te gen yon peryòd de tan depi nou te tande nan monte drapo, ebyen gen moun ki tap di soulye peyi chire chosèt, depi lè sa, nou te santi gen yon bagay kap vini ki fè ke mo respè sa li tap disparèt. E kòm pa aza le, le, la jenès se li menm ki toujou genyen. E se li menm tout moun toujou wè pou kòm le futur nan sa kap vini. E depi nan jenerasyon, de jenerasyon de sa, e ou di mwen si yon jenerasyon e demi nou te deja e ap gade mo respè sa pou Ayiti a, nou te gade yon danje kap vin la. E lè yon sosyete pa ka itilize mo respè, lè yon sosyete pa gen respè, moun pa gen respè pou moun, Dirijan pa gen respè pou moun yap dirije o nivo pa egzanp nou ka pran sou wap mache nan sosyete a ou gade pa egzanp gen de fwa gen de kote ou pase ou wè moun nan annik fè tout bezwen nenpòt ki kote donk espas la No pa gen respè. Gen de kote wap pase, gen de pil fatra ke wap gade. Pa gen respè. Donk sa vle di ke non sèlman pou espas la, nou konnen, nou konnen e o nivo e sa nou rele e atmosfè, o nivo de klima. O nivo de rechofman de la tè kote tout moun ap pale de ah pral gon bagay ki pral vini la kote e rechofman de la tè tanperati a ka tèlman monte pa rapò a yon seri de e dega yon seri de de e jisteman santiman de respè ke nou pa genyen pou sosyete yo nou jete fatra nou jete plastik nenpòt ki kote e nou pa wè Paske nou pa gen respè jisteman yonn pou lòt, nou pa gen respè pou sosyete a, nou pa gen respè pou espas la, pou kote nou ye a, enben nou pa menm gen chans pou n reflechi ki sa k ap vin devan nou an. Gen moun ki pa konnen lè y ap pale de rechofman de la tè ki ka pwodui yon fenomèn ki rele fenomèn de sè SEDESERE, E fenomèn de serre sa a? Se kòmsi m ta ka di w tanperati a ka vin monte nan nivo tèlman wo, enben se tankou si ka inè de lapremidi ou chita nan machin ou epi e èkondisyone machin ou, ou pa gen èkondisyone nan machin nan, tou le kat pòt fèmen, epi imajine w ou menm ki chita nan machin a inè, dezè de lapremidi san èkondisyone. Fò w imajine w èske w pa p asfiksye anndan machin sa. E lè sa, lè y ap pale de fenomèn de sè, rechofman de latè, nou pral wè anpil sounami pral fèt, sa vle di nivo lanmè a tèlman l pral monte, gen de zòn kareman sanba lanmè a pral monte l ap elimine zòn sa yo. Donk, lefètke nou pa gen respè pou peyi a, nou pa menm ka imajine sa. De nivo de pil fatra nou wè nan sosyete a. Pa vre? De jan nou trete moun nan sosyete a. Nou vin fè moun yo yonn fristre pa rapò a lòt. Moun pa gen tan pou reflechi paske yonn pa gen respè pou lòt. Lè w gade ou, nou, mo respè a n ap pran l nou mete l chita menm e nou nou nou n ap eseye wè ki jan nou ka wè mo sa a nan sosyete pa nou piske se li menm e ki ki enterese nou, pa vre? Enben n ap gade fizikman, nou gade vizibleman, nou gade mòd de konpòteman sitwayen yo, nou gade ajisman yo, nou gade konsiderasyon yo pa rapò a espas la, se tankou tout moun ap fè tout bagay pou tèt yo mwens ke pou espas sa. e tout sa y ap fè pou tèt yo a se de bagay ki ki p ap dire, se de bagay finalman ki pral rive yon moman ki pral deranje, ki pral deranje initilman, ki pral deranje tèlman sosyete a, ebyen nou pral rive yon moman se yon sosyete si n pa fè sa n gen pou n fè a tan, men sosyete a pral disparèt nan men nou. Donk, pou sa pa fèt, fòk nou kòmanse pran yon priz de konsyans pou n di ke Ebyen, mo respè a ann kòmanse wè kijan nou ka aplike l nan sosyete a. Kijan pa egzanp lè yon moun lakay li pèzibleman, gen de moun ki rete k ap fè fèt tout lajounen, tout lannwit la nan bò anfas moun nan, bwi moun nan pa ka pa ka respire. Donk, nou ta ka pran tout ane a pou n ap pale de respè, nou t ap mete mo sa a e nou t ap aplike l nan chak domèn, chak domèn, nan nivo sanitè, nan nivo edikasyon, nan nivo politik, nan nivo ekonomi, nan nivo sosyal, nou t ap wè ke mo sa a se yon mo ki pa egziste ann Ayiti. Alò, n a pa oblije kanpe la, men mwen envite w pou w reflechi sou mo respè a e patikilyèman, On respè pou Ayiti. Dirijan politik, respè pou Ayiti. Direktè lekòl, respè pou edikasyon, pou on lòt Ayiti. Jenès ayisyèn, f'on ti reflechi sou respè, respè ke nou gen, dwe genyen. Moun ki nan kilti yo, on ti jan respè e pou peyi a. Mèsi anpil! Si w renmen epizòd sa, toujou abòne avèk Takotak. pou resevwa e pou kapab resevwa e tak o tak pou resevwa epizòd sa nen pòt lè ou vle abòne avèk nou se te tak o tak.